Medam se mesye, ankò yn fwa, ankò on lòt fwa, yon lòt fwa pa bliye se se sou kreyòl nou plis baze si yon mo fransè soti nou pat atann de sa. Avèk nou ankò se Jephté Alexandre e nou la pou nou pataje avèk ou on seri de ide ki soti nan etid, nan lavi, nan pale avèk frè nou, avèk sè nou. Pou nou wè si n ap fè yon diferans nan lavi pa nou e nan lavi moun k ap tande nou. Epitou nan menm sans sa tou, byenveni nan pwogram sa ke nou rele Refleksyon Peyizan. Nan Refleksyon Peyizan, sa nou fè? Nou pa fè yon bagay, nou pa fè plis ke sa. Nou pa tèlman baze nou sou politik. Nou senpleman baze nou sou edike frè nou avèk sè nou. ede yo menm jan n ap ede tèt nou. Petèt, si gen yon bagay nou pa t wè, nou vin wè l, nou menm tou lè nou vin wè l, nou fè pèp nou an wè l. Nou rele sa pataje enfòmasyon ke nou menm nou aprann. Paske pou yon pèp fè avans nan lavi sa, fòk nou genyen sa yo rele yon sistèm ki gen amou pou pataje sa w konnen avèk frè w, avèk sè w. Anpil fwa nan kominote a, nou gen yon bagay yo rele, konesans pa m se pa m. Sa sa vin fè? Li kenbe peyi a nan menm plas. E gen moun, pa egzanp, ki trè entelijan, men dèske li pa janm jwenn chans li, entelijans sa a pa janm deplase kò sa a, li rete senpleman nan kò sa a. Ebyen, nan refleksyon peyizan, nou vini pou nou chanje sa. Depi yon bagay pozitif, depi yon bagay bon, nou pataje l. Depi yon konesans dous, depi yon konesans fè byen, nou vle pou nou pataje l avèk frè nou, avèk sè nou. Yon lòt lwa ki egziste, lwa kreyativite a. Pou yon pèp avanse, lwa sa a bezwen devlope. Paske nan lavi sa a, genyen toujou plizyè fason ke ou ka reyisi. Men, si pa egzanp, ou ta bezwen reyisi, ou ale yon premye fwa, ou wè ou pa rive, sa pa vle di pou w chita, sa vle di ou kontinye. Sa vle di, fòk ou toujou atann ke w ap bezwen mete lwa sa a an pratik, lwa kreyatif la. Fòk ou toujou konnen ke menmsi w al eseye pou w fè l konsa, konsa pa travay, petèt li mande pou w fè l konsa. Epi sa petèt ka vin ba w yon souf, epi ou ka di, vwala! Sa sa vle di? Sa vle di ke lalwa le kreyatif la, ou menm ki ta bezwen kreye yon bagay, ou wè ke tout sa w fè pa travay, e nou ta vle di w nan sitiyasyon sa, don't give up. Pa kanpe nan chemen an. W ap gade yon pon, lè ou gade pon an, premye moun ki te fè yon pon, sa moun sa te fè? Li pran yon planch, epi li voye planch lan sou petèt On ti On ti rigòl Epi pandan li voye planch lan sou rigòl la Epi li pase sou rigòl la li travèse de yon bò lale nan yon lòt bò Sa yo rele on kreyatif Men si ou gade kounyea ou wè on seri de gwo pon k ap fonksyone nan tout lemond Tout sa yo kòmanse avèk sa yo rele ti pon sa ki te bati sou rigòl la. Ki vle di ke e lè pa egzanp ou menm ou fè ou fè yon ti kre ou ti fè yon ti kreyatif tou piti ou pa janm konnen kote sa prale toujou mete kreyativite ou toujou met an tèt ke ou pral bezwen itilize yon seri de panse yon seri de imajinasyon pou sa ka vin fèt. refleksyon peyizan.